Kominikasyon telefonik. Ok. Otorite yo fè konnen yo pale avèk moun ki te rele nan telefon nan, moun ki te bay apèl anonim nan, ki te fè sinyalman an, e moun sa a endike ke manman l te wè Carel ki jete viktim nan atè a epi ki t ap etrangle l. E ke viktim nan, donk mennaj Carel la, lè manman l te wè ke Carel te jete l atè, ki t ap etrangle l, viktim nan t al frape nan pòt lakay yo pou l te kapab mande èd. E moun ki rele lapolis la fè konprann ke E yo refize, yo pa vle rankontre avèk la polis, yo prefere rete anonim. Ok, donk tout sa yo, se sa yo eksplike, moun ki te rele la polis la pa eksplike nan telefòn. Men yo pa vle bay idantite yo, yo prefere rete anonim. Ok. E, euh, hum. Le defandè a refize de ranpli youn deklarasyon sou sèman anrejistre e a refize de reponn o kesyon. Ok. Trè byen. Donk, Carel, apaman lè yo lè yo fin arete l, y al avèk li nan biwo polis, pwokirè la, li refize ranpli youn deklarasyon sou sèman, etsetera, etsetera. Epi, nan sa m ap li la, yo di konsa, viktim nan, donk mennaj Carel la, avèk delenkan an, se pa mwen ki di delenkan, se nan dokiman an, yo ap viv ansanm e yo genyen yon relasyon amourez depi 6 mwa.

vyolans domestik la, enben li posib. Epi, yo presize, sou baz de tout sikonstans sa yo, yo etabli gen yon koz pwobab ke le delenkan vyole lalwa, yo bay atik 784,

Ok donk yn fwa ke yo rasanble tout ba tout tout tout yo jwenn tout enfòmasyon sa yo estime ke misye komèt yon enfraksyon yo site atik 784.03 e alineya 1 a 1 de sèt lwa ki jè la sèt kesyon de vyolans domèstik nan eta Florid la. Enben, yo menote misye, yo fouye l epi yo transpòte l nan biwo Sheriff la epi yo mennen l kote l ye jounen jodi a. Ok. Donk vwala an gwo, gon moun ki fè m ri, gen moun ki di kòman dokiman sa a m ap li a fè an fransè etsetera. Bon, byen evidamman, il suffit ke menm si m pa ta pale angle, men m son nèg k ap itilize teknoloji lontan, m ka omwen tradui dokiman kanmenm.

Eske m ka, eske m ka di sa, eske m ka di sa, eske m ka di sa. Bon bref, antouka m ba nou tout enfòmasyon yo la, e gen lòt bagay sous la pataje avèk mwen, mwen pa p, m pa pral rantre ladan yo pou lenstan. N ap swiv evolisyon dosye a, e nou kapab wè s on, s on chaj, on grenn chaj ke yo kenbe kont Carel. E donk, sa m di nou la yo, ann ret avè yo, gen lòt bagay ke yo pataje avèk mwen, gen lòt bagay ke yo pataje avèk mwen kòm enfòmasyon, m pa deside pataje yo la, m jòs rete sou fè sa yo avèk nou. Donk, an rezime, gen yon bwi ki kòmanse ozanviwon de minui 40, gen yon moun ki rele lapolis, e lapolis...

Ok tann mwen ok wi sa te komanse yo te resevwa apel la minwi 52 yo depeche de polisye ou 90 97 tel bagay tel bagay street Tamarack Florid lè yo rive lè yo rive an tou ka nan apel ke yo te resevwa moun ki te rele a te eksplike yo ke yo tande gon fanm kap kriye a son om nwa ki ap etrangle l ke sitwayen an vrèman t ap frape fi a ki te toutouni e ke fanm nan li menm li te mande yo èd. Donk yo rele lapolis pou lapolis kapab entèveni. Lè polisye yo rive, yo fè konprann ke delenkan an, donk Carel, ankò yon fwa delenkan an se pa mwen ki di l, se nan dokiman an, delenkan an, delenkan Carel avèk, fè konprann ke li ap viv avèk mennaj li, Yo renmen depi anviwon 6 mwa epi y ap viv ansanm nan yon apatman ke Carel genyen nan adrès ke m sot di a la. Ok. Mennaj la rele Rutshelle, Rutshelle Johnson, konsa. Se yon Jamaican ke l ye. Donk, dispit la te kòmanse akoz yon kesyon de foto. E Carel genlè pran telefòn nan li kite aparteman an epi fi a nan kouri dèyè Carel pou lal rekipere telefòn ni selon sa Carel di nan desann manmzèl tonbe yo konstate des ekimoz nan men misye nan men viktim nan nan bra viktim nan. Epi vwazinaj vwazin nan k te rele lapolis fè konnen manman l te wè Carel t ap etrangle viktim nan, t ap bat viktim nan e pou rezon sa a yo deside arete Carel paske piske viktim nan avèk Carel e gen yon relasyon amourez depi anviwon 6 mwa e ke yo ap viv ansanm nan apateman sa a, enben yo estime ke latik 784.03 tirè 1 a 1 de sèt lwa an vigè an Florid a ete vyole. Pou rezon sa a, yo arete Carel, yo menote l, yo fouye l epi yo te transpòte l, etsetera, etsetera. Donk, selon sous la, e sa yo repwoche misye a, Se pa on acte kriminèl, se pa on feloni, se on mis de minò, piske bon, si te gen vyolans, pa gen vyolans, se devan timoun, se de majè ki ta viv, et cetera, donk yo estime se pou on feloni, se on mis de minò, e pou tip de chaj sa yo, jeneralman, yo gen pouvwa pou yo libere moun nan imedyatman. Menm si yo ta ba l yon sòt de somasyon, dokiman pou di l tèl dat, tèl dat, fòk ou pase nan biwo polis la oubyen fòk ou al pase devan tèl jij, tèl jij. Donk yo gen pouvwa pou yo te libere l imedyatmen. Men, le pwoblèm se ke. Selon yon pwotokòl, imedyatman gen de kontak ki fèt avèk ice paske Carel pa genyen sitwayènte amerikèn, li pa gen yon stati de rezidan Ozetazini Damerik. Donk, selon yon pwotokòl, kontak fèt avèk ice pou konnen èske moun sa l pa gen pwoblèm avèk imigrasyon annatandan ke liberasyon an fèt. Ok donk sa li ekstrèmman enpòtan pou n konprann se sak fè Carel nan moman n ap pale la li pa libere paske gon istwa de ice ki antre nan.